E map di nou pou tèt ki sa m di e nan emisyon sa nou pap pale de ou di sa nou ankò. Bon m te mèt e lap sal kòl sou kelke swa sijè a. Moun pa bezwen vin tann ke n pral reponn ni la m pap reponn. Mwen pa bezwen vin tann.
Mwen pa konn si kaba lap reponn mwen m pap reponn. M pap reponn. Dayè 1 m pa chwazi antre nan bif a de moun ki ta sipoze ap fè menm travay avèm. Sa e premye rezon an. Dezyèm rezon. Si misye gen bagay lap di sou moun. Paske lè Roody Sanon, Guerrier Henry, Telfort, yon seri de moun ap mande ti kanè a, ti kanè a, ti kanè a, yap di pou Marc Justin, Pou dcpj envite
Pierre Esperance pou vin eksplike. Misye vini le landeme maten misye di pou ki sa neg yo pa pran plas Marc Justin an. Donk on moun Roody ap di ou fè si ou fè si la ou ka reponn ni menm bay la. Donk sa vle di ke kom Roody toujou konn ki moun ki nan koripsyon, ki moun ki nan volo, pou ki sa Roody pa pran plas Hans lan. M pa konn si w konprann non. Pran plas Hans lan, w ap fè travay la nan plas li. Donk, mwen menm, m pa deside fè sa ankò. Epitou, m abitye avèk jounalis isit. Mwen wè kijan metye a fèt isit. E m pa gen twòp moun ki ka fè m lamoral isit nan metye jounalis la. Pase m wè anpil ladan yo. E gen moun ki se ikon nan domèn nan. Men m wè tout pase la. M wè Marcus Garcia ki se direktè pwopriyetè Melodie FM 103.3. Misye minis. Pandan l minis lan l toujou nan radyo l lap fè editoryal chak maten bon kounya eske moun sa yo ka vin fèm la moral mwen wè Liliane Pierre Paul map pran gwo yo paske yo gwo tonton jounalis mwen wè Liliane Pierre Paul mari l sekretè jeneral nan palè nasyonal li toujou ap fè emisyon l chak aprè midi chak dimanch li kritike moun li vle li di sal vle. Sof ke, lòt pouvwa yo, li te konn di pouvwa defakto, li te konn di eli konteste, lè mari l la, li pa janm di pouvwa konteste. Paske mari l sekretè nan palè. Liliane Pierre Paul de regrete memwa. Bon kounye a, ki moun k ap vin fè moun la leson la? Mwen wè. Kòman se mesye sa rele? Rotchild François Junior. Misye te minis sou Martelly. Misye fin minis li tounen nan radyo l. Hein? Jodi a la, Me Assad Valcy, madanm ni minis. Li chita dèyè platfòm li chak jou lap fè emisyon kòm si de ryen netè. Men apre sa se moun sa yo kap di w men ki moun ki jounalis, men ki moun ki pa jounalis, men ki moun ki sesi, men ki kòm si eske nou wè moun isit an Ayiti ka fè moun la leson? Kote moun kap fè moun la leson yo? Kote yo? Mwen m gon zanmi ki te pale avè m yon lè. Ki te dim Roody sa nou ap di betiz nan media se pa nòmal men lè sa a m pot ko gen zantray misye pot ko rayi m paske misye pat janm atake m anvan an se kan n fè zantray la misye atake m kòmsi se yon nèg ki pa vle nan espas kote l ye a pou lòt moun egziste talè wi menm jan yo esplike m ke misye se yon nèg ki te konn rele nan spò ti sibo. Kòm li te konn rele l Spòtisibo, on lè, mesye yo e fè entegre l nan Spòtisibo. Bon, lè l vini, li fin pran plas li, li fè yon jan pou yo koupe sa, pou moun pa rele l ankò. Sa vle di ke se yon nèg ki pa renmen lòt moun bò kote l. Se yon nèg, lè l fin pase nan yon pòt, li fèmen l. Donk, E konsa peyi a ye. Mwen m pa wè moun kap fèm la leson la yo kote yo? Kote moun kap vin fè moun la moral la ki bò yo soti? E m di w zanmi an ki di m ke misye ap di betiz bagay sesi sela m di misye men monchè pandan wap di sa la m di men gen nèg mwen wè kap fè betiz. M di ou di di betiz. Men gen nèg mwen kap fè betiz ki toujou nan mikro wi. Bon ou poko janm wè ayisyen toutouni jodi a demen maten wèl nan mikro? Swa lap chante, swa lap fè emisyon. Wè? Sa vle di ke jodi a, jodi a yo lage foto moun nan toutouni, demen l sou yon podyòm lap chante. Men yo di w deryen netè. E dayè yo di w e pa li k pwoblèm nan, se moun ki lage foto a k pwoblèm nan. Se yon peyi kom si m ta di w betiz nou vle n aksepte l. Sa nou pa vle yo nou rejte yo. Paske kijan pou yon fi tout pati entim ni nan lari maten an pita l son kote l ap chante. Li pa menm reflechi ke tout moun kap gade l Epa li yap gade yap imajine sak anba rob la Men moun foto a soti maten pita fi a sou yon podium Foto nèg la soti maten an pita li nan medya lap pale Men tandike nèg sa pa vle wè Roody pase Roody ap di betiz. Tandi ke li menm lap fè betiz li pa gen pwoblèm. Men gen moun ki renmen Roody ki pa renmen Martelly. Poutan se 2 moun kap di betiz. Bon kounya wap veye jounalis jodi a ki petèt ap travay. Anba ou pat di anyen pou Marcus? Epi ou pat di anyen pou Liliane? Bon wap veye tout jounalis pral bay sou yo anpi ou bya ak Asad ou pa janm di Asad anyen? Se komsi Asad gen dwa fonksyone jan lap fonksyone a men yon lòt moun non. Se sèl Marie Lucie wi m te wè epa li te nan pòs la non mari l te nan pòs paske mari l te Mari li te direktè prezidan, prezidan konsèy elektoral, epi li te konn fè emisyon lè maten, li fè yon kanpe. Ou mèt gentan jere sa. Wi Marco. Wi. Wi, ou mèt jere sa. Anfèt, kòm ou te tou di l la, m ap di l pou moun yo, paske m gen enpresyon moun yo, gen de moun ki di l anba live la, yo di l tanzantan nou wè l plizyè fwa. Etan done ke se dènyè fwa ke nap pale de dosye Roudy Sanon. Non e dènyè fwa wi.
Map bay moun yo yon verite pou yo konprann ke zantray pa pran nesans poul vin kòmsi apiye sou yon moun epi poul vin grandi. Kòmsi Roudy te la, paske moun ki pat tande ou ou raple pou yo Marco. Nou poko fè emisyon an, Roudy Sanon gentan fè fè videyo li lage, li di se se 2 ti malfra. ki pral fon bagay la a, zantray yo jwenn yon lajan pou y al defann gouvènman, pou y al fè pwopagann pou gouvènman. Èd di l atake nou depi avan. Men, ekoute, nan telefòn mwen, amwen ke nimewo sa a se pa nimewo Roudy Sanon ke m gen pou li, 37 48 00 37, ke Roudy mèt verifye, le 6, pami tout medya anliy nou wè kòmsi nèg ki gen emisyon anliy, nou menm, piske n ap anliy, Nan kat denvitasyon yo, men kat denvitasyon Roudy an fèt la sou non l, Roudy Sanon. Answit, mwen ak telefòn pa m nan, m ekri l on mesaj pou m envite l nan lansman an k ap fèt le 9. Envitasyon al jwenn li le 6, avèk non m, non Marco, avèk kat denvitasyon an. Alò ke, misye, le 6, se te ki jou l te ye? Se te le 9, se te on vandredi. Vandredi 9, lendi 12. 12.
Donk, misye, depi avan nou fè emisyon an, li pa t reponn a envitasyon an. Pa gen pwoblèm, se yon dwa l genyen. Men, èske si nou envite yon moun vin nan lansman n ap fè, se pa rapò a rekonesans ke n genyen de sa w ap fè ou menm? Moun renmen w, moun yo pa renmen w, men ou sou rezo an. Ou la, ou gen yon kantite moun kap swiv ou. Nou envite ou. Donk, li pa reponn a mesaj la, pa gen pwoblèm. Men, li atake n avan pou di se pwopagann nou pral fè, se yon lajan nou jwenn. Le pire se ke sa ki parèt tèt anba, misye se premye nèg ki bay konsèy ki di pa rapò a 50 mil goud ke l tap touche nan Ibo, lè l vin fè bagay pa l la, men kòb li fè, li di tout jenn gason kap pèdi tan, ki panse ou gen moun dèyè ou, fè zafè pa ou. Bon nanik m rama konik met ansanm nou fè sa premye moun ki fout nou chout se misye kounya sa ka rive ke son strateji paske ou di pa zanmim men m rankontre avèl lal fè spò l pase devan lakay mwen tout le enfin chak lè lal fè spò yo m te wèl m salyel m salye Pierre. Nou resevwa Pyè tout lè n te nan Galile. Sa vle di, fò moun yo va met nan tèt yo ke rezo an, nou n ap fè analiz, chak moun ap fè zafè pa yo nan fason y ap fè l. Dayè, pa gen konparezon ant emisyon n ap fè ak emisyon Woudi an. Paske Woudi gen yon jan l mennen emisyon pa l la, nou gen yon jan nou mennen pa nou an. E ban m di l, on donne ce qu'on a. Woudi fè zafè pa l la nan manyè pa l, nou fè zafè pa nou an. Se menm Roody ki te di Nou pa gen anpil moun kap swiv nou Li voye moun yo vin swiv nou Pou zantray lan ka gen moun pou nou fon ti kòb Men Roody Men nou pa ta ka Bon ou deja wè l pap fè kòb Men kout kòmsi Pou nou pa tap travay Kòmsi sa ta dwe deranje M pa kwè se sa k deranje misye tou Paske menm te di l nan mikwo deja Pale m mal si w tande m al mande yon moun Pale m mal si w tande m atake yon moun M fè chantaj pou w ban m yon bagay Men m tap travay depi avan m te nan mikwo, m ap kontinye travay paske chak moun, paske sa pou moun yo konprann, si otrefwa gen de nèg ki te nan mikwo ki pa t al travay, men fò yo konprann ke jodi an, gou ansanp de jèn gason ki fè fakilte k al lekòl, ki nan mikwo an e se sa k fè ke yo pa ka fè l menm jan ak tout moun. Ki gou liy, ki gou jan yo oblije kanpe, men yo gen fanmi pou okipe. Yn èdtan, de zèdtan se se yon tan ou fè nan yon emisyon. Epi fò ou di pa di m li pa bezwen lajan. Misye telman bezwen lajan li pa fè yon sèl emisyon li fè plizyè paske li gen responsabilite donk tout nèg ki gen responsabilite ap travay e sa pou misye konprann li gen dwa gon jan pou l denonse malfra vòlè nèg ki nan koripsyon li gen jan li fè l men lòt moun yo se sa nou fè e o final eske atake tout laprès A un moment donné lèl rete pou kont li, eske sa ap bal plis ora? M pa kwè! Mwen pa kwè! Paske pèsonèlman, mwen m pap pran de atak si misye fèl sou mwen pou m di se yon bagay pèsonèl li gen avè m, li pa konnen m. Men l two fasil tou lè yon moun di ou di yon bagay, epi l annik lage l jan yo ba li l lan. Li ta mande pou l pran rekil. Ou di mwens rele moun nan ou mwa tande vèsyon pa l lan. Paske ou pap sispann fè dega e ou ap fè l a plizyè repriz. Ou di bagay yo epi de mo vini ou di ou te pale a moun nan moun nan te rele w. Ban m pran yon egzanp senp. Mwen rankontre Laurent Lamothe depi 2012, 2013. N ap pale. E m di gen yon istwa patikilyè. Men si ou di demen maten tande Laurent Lamothe pale avèk Louko Desir, l ap di se yon lajan l ba li. Men l pa oblije se yon lajan, bon l pale avè w li pa ba w lajan w menm. Paske se sa pou n gade. Kòm si eseye fè yon ekilib an kelke sòt. Yo pa mande w kòm si pou pou oblije fè sa moun mande w fè. Men mwen wè anpil moun ke pou pami moun ki sou rezo an ki fè kòmantè de kanpany Joseph li rele Neldine Valcourt. Sa vle di li fè kòmantè lè m ap fè analiz depi lè m fèk rive. Premye moun sou rezo an ki idantifye m lè m rive. Nan Galile, li rele Nèlin Valkour, ki pa yon zanmi avè m, men k ap suiv mwen. Men m gen enpresyon Nèlin deranje jodi an, lè l tande emisyon Woudi an. Kòmsi pou Nèlin ta wè mwen menm ki met radyo k al pou yon djòb. Se konsa yo janm fè l. Yo pa janm fè l konsa. E m di gen de fason moun jwenn djòb isi. Oubyen yo refere w, oubyen w al nan koukou. E m te di l, Poukisa lè m kritike diskou de fasad ke Dominique Dupuy ap pale de feminist etc. Men ekoute, O nou se machist an Ayiti, gason pa vle wè fanm. Men se fo! Men kote w ye an, Laurent Lamothe mete w anbasadris. Answit, ou vin minis afè etranjè. Kiyès ki te pwopoze w nan konsèy prezidansyèl lan? Claude Joseph. Men w pa ka di gason pa vle bay fanm chans. Ou pa ka di sa! Paske lè yo konba fanm ak fanm nan, li pa dwe kòm si tèl tip de fanm e gon lòt fanm ki pa ladan l. Se tout fanm ki dwe ladan l. E mwen m pa stil nèg ki kwè ke fòk gon konba fanm kont gason, gason kont fanm. Paske pou mwen menm li dwe ekilibre, nou yonn ede lòt. E m pa rantre nan lojik senkant senkant paske pou mwen menm, de moun ki dakò met tèt yo ansanm, fanm nan ka met 70, nèg lan met 30. Men kòm jan yo leve nou, onètman si m gen pwoblèm avè l se paske m gen yon jan m leve kòm ti gason, m ap santi m jennen ke se fanm nan ki mèt swasandis, mèt trant. Sa vle di m p ap alèz. Men se konsa nou leve. Men m pa kwè ke gen yon kesyon de batay. Se sa k fè ke mwen menm m te demantle avèk dèzagiman diskou Dominique Dupuy ke m twouve k sipèfisyèl. E m ap redi l. Batay pou diaspora entegre an Dominique sil pot sa map avèl. Rale paspò w, afiche w, defann moun ki gen paspò etranje yo. Dayè gen plizyè k sot minis la. Minis defans peyi an te nan men yon moun ki gen yon paspò kanadyen. E banm tou mandel Bertier fè batay lan tou ou te minis ak paspò an bon si nou kòmanse akseptel konsa poukisa nou paka an nou ka aksepte on nèg minis defans Dominique minis afè etranjè nou gen lòt ankò ki minis defans nou pase 2 minis defans yonn gon paspò ameriken yonn gon paspò kanadyen ou wè le pwoblèm ou wè le pwoblèm mennen konba sa sa ap gen sans olye w al chita sou ou pat gen diskou sa avan. Kòm si apre w fin minis afè etranjè gason pa vle wè fanm nan peyi an? Ou ap wap defann feminen se ba la fam? Alò ke ou nan dyaspora ou nan plizyè emisyon pote koz sa a. Dayè wap pote l byen. Moun ap renmen tande w wap pote l byen. Fè ekip ou travay sa avè w. Asime! Epi, menm si w ta genyen. Veleyite ou pwojè pou vin prezidan se pa yon mal. Ou ap wè nan zantray la nou pat janm gen pwoblèm si ou ap vin prezidan paske son dwa ke ou genyen. Men, nou pa menm pale de prezidans paske latik 35 tirè 6 de la konstitisyon ke ou al pran nan amande an li di il faut avoir reçu décharge. Paske ou tap jere 2 anbasadris a minis afè etranje ou bezwenn. Donk kounye pa menm bezwen pale de sa ke wap kandida non. Paske moun kap fè analiz konprann ke se pa kandida wap kandida ou ap pozisyone ou pou la nouvèl tranzisyon e tu a le dwa. Men kesyon de si avèk des arguments on attaque yap yap prezante epi kounye an kòm si ou fache epi ou oblije nan mansonj sa se de la foutèz li pap pase epi se montre ke ou pa konn leta ditou paske te genyen de manti ou fè ou yo tou wè ou pa konn leta ditou bon ou te gen kabinè menm si ou pat gon kabinè ofisyèl eksetera ou byen ou pat fè anpil tan men ou fon eksperyans kanmenm si ou fè eksperyans lan ou aprann nan administrasyon piblik lan.